Bon banm di w bagay e m ap di mo sa m konnen m ap di li paske li vin nan lespri m lespri de Dye rale l m ap di tout moun Miami tout moun Canada tout moun Etazini ou pa wè eta sè Rose mouri ou wè sè Rose te konvèti Bon si nou vle touyem depi nou ka touyem nan touyem sè rose pat konvèti tande e jezi l tap rele poul te vann ti kasèt li. M konnen sa a pral fè tole. Gade men figi m. Men figi m. M wè nou pa di sa bon e mwen nou e mwen nou konnen kade an mwen di. Mwen di daprè sa m tande daprè sa mwen. E depi lontan m te di sè Rose pa konvèti. Sa yo son protestan kap fè ti kasèt li poul manje. Li te genyen pandan lap chante bon chante pou Jezi men anndan kèl se pen. Epi veye mwen. Nou mèt veye m. Se Lè map di Jezi a se pa pen pwason k nan kèm Veyem veyem veyem Depil nan kèm nan. Jezi jezi mèt la ou pa ta fè nou sa ou pa ta fè nou sa jan pen ou bay yo jan yo bon depi ou fin priye a nou santi nou manifeste wouyy wouyy zanmi gade yon pen.

Swa tande bon banm pran mòso nan paw la. Pey lot moun yo. Anmwee pep la ede nou ak paste amel ki paret ki di se li k detri lavi a sè rose e jan lap pale li fè konprann nou paka manje y nou paka manje w men pa gen moun ki pap mouri nou tout se pasaje nou ye nou tout se pasaje jodi a sè rose al ede men se yon lot eske pandan sèm nan fin mouri a koman pi te fè viv koman pi te ka fè sipote pandan sèm nan fin mouri a eske pa gen moun kap mouri anko. Eske nou vin rete la pi fou pou nou rete tout tan? Si yon sèl moun ki te mouri ki leve sèl Jezi Kris. Enben gade, ou di moun pa ka manje w, nou pa ka manje w, nou pa ka manje w, men bat chen an tann mètèy. Ou gen fanmiy pastè Amel, ou gen fanmiy, se yon fanm ki te fè w, se yon gason ki papa w, se yon fanm ki manman w, ou gen madanm, ou gen pitit, ou gen fanmiy, ou gen kè kriminèl, mechan. Mechan ak bib nan men, mason lòj, ou sanble ak ansyen lame, gwo patat, gwo lenbe,
ak pata ou kole, ak pye nan vant ou ala kokobe, malgre wap mache ou kokobe, paske nan le mond antye sa fwape tout moun, pou legliz ap aplodi ansanm, gade ou koukou chegren dja yo, yo pa wè klè, yo pa konpwann, e ben gade. Pastè, m tande w di pastè, mwen m santi m pa ka di w pastè. S on pashtè, s on pastè w ye. Kòm nou di se bèje. Bèje ki ou ye la? Ou bèje, ou di li t ap chèche pen pwason. E ou menm, kisa w ap chèche? Woz, Woz pa t ap chante pou lajan. Woz te gen onksyon Bondye andedan l. Se pa yon bagay li te fouye men pran. Paske nan lè Woz nan ministè a, Pou rive fè 4 album si pat gen pouvwa Bondye andetany ou tap gentan manje avan lè kounya y paka kenbe ankò Bondye pwan afèy mwen m te di Bondye bay Bondye pwan ke non Bondye beni men kounya w parèt Sou Facebook nan live ak tout fidèl ou yo ou fè konnen sè ou se ouk tiyey pastè amèl degaje w banm sèranm degaje w pastè amèl banm sèranm degaje w pastè amèl banm sèranm banm sèranm kote w tiyey ou metey la banm sè woz kote w metey la paske se ouk fè konnen w tiyey manman remarel ap kriye banm pala lòt sèm ap fò.